Sa kap fèt detay news sa kap fèt ansanm avè w pitit ou pitit gason nou an RJ nou retounen sou detay news la avèk yon news kap fè aktyalite nan moman la se dam sa nap gade nan videyo a la kap fè anpil anpil anpil dega sou entènèt la e dam sa nap gade la ki li menm ki rele Stephanie manzè ap vann pete son bagay ki terib wi manzè ap vann pete manzè fè plis ke 45 mil dola nan yon semèn nan vann pete sèlman e fè pete yo nan yon bwat nou ka wè ti bokal la nan menl la e pete nan mete bokal la nan tou bouda li pete nan bokal la Sa li bouche bokal la, sa li chip li, li vann li yon moun pou ka pran sant pete. Se yon bagay ki terib. E se yon bagay ke nou pa konprann. Bon nou fè rechèch pa nou nou menm, nou pral vin avèk yon pe enfòmasyon sou manzè la, nou pral pale nou de manzè, ki sa manzè fè, ki jan manzè te kòmanse. So, menm jan m di a la, manzè rele. Stephanie, manzè son aktris li ye, li te nan yon show ki rele 90 jou fiyanse. Nan 90 jou fiyanse sa, son show ameriken kote ke anpil fanm ou byen gason ale nan show sa, epi tou ke yo fè 90 jou fiyanse avèk moun nan. E sa pral depan si yo renmen moun nan, si yo jwenn yon koneksyon, si yo jwenn yon feeling, yo gen dwa tou marye ou byen yo pa marye. Manzè menm ki pa. antre nan lojik maryaj la, manzè se yon moun, e yon bèl fanm li ye, nou ka wè sa, sa a esplikasyon l ap montre nou la, kòman l prepare l pou l fè pete yo. E, bon, an n kòmanse avèk enfòmasyon, manzè, manzè rele Stéphanie, epi tou, e, manzè fèt an 1990, sa vle di manzè gen 31 ane, manzè fè, manzè rete. te manzè se moun Boston li ye aktyèlman la manzè ap viv New York aktyèlman la manzè ap viv New York CD a son bagay nou pa ka konprann e son bagay nou pa ka imajine e pou yon moun ap vann pete hehe a bagay sa grav bagay sa grav bon e menm jan nou di a manzè Manzè te kòmanse nan show sa ki rele 90 jou fiyanse a Li kòmanse pran ti popilarite li E apre sa manzè vin travèse nan youtube Li ouvè yon chanèl youtube M kwè an 2012 Manzè ouvè chanèl youtube li an 2012 Ase m fè research mwen m tal fè ti leson pou m aprann de manzè pou m pot ba nou Manzè fè chanèl youtube li an 2012 E li kòmanse fè ti videyo funny Fè ti videyo paske manzè renmen fashion Manzè fè renmen fè ti Ti bagay mekòp, bagay beauty, bagay sa yo. Epi tou an 2015 manzè rive avèk 1 milyon moun ki abòne ansanm avè l. Se la manzè pral kòmanse pran popilarite li. E apre e manzè e vin e antre nan Instagram, manzè kòmanse pran anpil popilarite nan Instagram. Men kote manzè pral vrèman, vrèman eklate se sou TikTok la. TikTok la bay an. pil plis moun viziblite a sou manzè e manzè jwenn li tou avèk tik tak la se avèk tik tak la manzè fè pwomosyon pou pete l yo bagay la dwòl wi manzè fè pwomosyon pou pete l yo e manzè si tèlman ap vann pete komès la ap bon pou manzè e nan vann pete nan vann pete nan redi pou pete pete voye manzè lopital. Sa son malpropte, sa son chawony. Pete voye manzè lopital. E manzè te fè konbyen jou lopital, paske la bre bagay, la predi pou pete, e venn bouda manzè manke tonbe nan predi pou pete. Men gen de gason, ke m te ka di ki chawony. Gen de gason m te ka di ki chen. Pou Depanse kòb pou achte pete. Pou fè kisa pou pran sant pete kap sot nan bouda yon fanm. Sa se pa di malpropte. Sa e pa di kaka. Koman sa se fer. Pou ap achte pete. Hein. Sa son mal kadi. Ou ka leve men. Imagine ou. Ou pral achte pete ke yon fanm ap vann sou entènèt. Manzè fè prè ke fè prè de 45 mil dola pa semèn. Manzè fè yon milyon dola nan vann pete sèlman. Sa se twòp, sa se, non, sa rive, sa depase lè bon. Aktyèlman la. On moun ki vle mouri pòv se oul vle. Si manzè ka vann pete, mwen kwè ke nou menm tou nou ka vann kaka. Si nou vle. Se pa rete fè timoun demil souke bouda nou sèlman, fè kaka, chache faloure, fè malpwòpte non. Menm lè nou ka vann pete la nou menm nou ka vann pete nou tou wi. Nou ka kaka nan on bòl. Nou mete a nan bokal nou mete avann ladan wi. Pa gen malpropte sa la. Ase nou nan 2022, fò n chache yon fason pou n met kòb nan bouda nou. Se pa rete sou tiktak la souke bouda nou sèlman, fò n ka vann pete, fò n ka vann kaka. Paske nou wè manzè la, manzè fè konbyen 45 mil dola nan yon semèn nan vann pete sèlman. Imajine si yon manzè ta vann kaka. Konbyen kòb kaka l ta montre nan pòch li? Imajine si manzè tap vann kaka konbyen kob kakal tap antre nan poch li Men monchè felisitasyon manzè e ou pa al vòlè ou pa al tiye moun ou pa kidnape moun men ou fè kob la nan vann pete wè monchè amerika tonnè kraze m. Ayiti kilè nap vann pete kilè nap vann kaka tou non nou gentan vann kaka pase tout politisyen nou ye kaka yo ye.